Mezanmi koman nou ye, koman nou ye, koman nou ye, koman nou ye M tounen la ankò pou m M tounen la ankò pou m vin pale yon ti bagay ki trè trè enpòtan avèk nou Dòk E pa bliye m di nou depi nou wè nou branche se Abòne epi like pataje avèk tout zanmi ou kamarad ou pèmèt ke kèlkeswa kote ou ye kèlkeswa nan andeyò ou ye a donk pou nou kapab pou nou kapab jwenn tout enfòmasyon yo e ki enfòmasyon m pote pou nou la enfòmasyon m pote pou nou la e nou konnen sa fè Pwèske 1 an depi ke gen yon viris kap fè ravaj nan mond lan, a savwa kowonaviris la, donk kote ke anpil moun enkyete, e pa 2 moun, se pa 2 moun, se pa 2 milyon de moun ki gentan mouri, ki ale nan peyi san chapo. Donk, e, nou menm jiska lè mentnan, le Seyè fè nou gras, Malgre tou, malgre gen anpil nan nou ki te enfekte, men le Seyè fè nou gras li pat kite nou nou ale pami sa yo ki ale e li pat kite nou ale le Seyè fè nou gras de tout fason le Seyè fè nou gras donk se yon pri imerite. Nou pa gen lajan pou nou ta peye. Pou moun ki mouri, moun ki gen lajan ki mouri, ki ale deja, moun ki gen anpil diplòm ki mouri, ki ale deja, moun ki gen anpil sèvo, anpil anpil bèl moun ki toute bèl, ki toute lèd, anpil moun ale deja. Donk, si nou menm nan ap viv, se pa le fè ke nou pi bon, ou byen se pa le fè ke le seyè plis renmen nou, pase sa yo ki mouri, ki ale, Men an nou di l konsa, se yon gras, yon gras imerite. Se pa merite nou merite l, paske nou tout, nou se yon pechè, yon pechè tankou tout moun. Donk, ilè frè ke, ilè vwè ke gen anpil nan nou kap efòse nou pou fè sa ki byen. Men, se pa tout rezon sa yo ki fè le Sèyè prezève nou. Se paske le Sèyè, nan omnisyan l, nan omniprezan l, nan omnipotan l, Li fè nou gras, li pa kite nou ale, li pa kite nou ale pami sa yo ki ale. Donk, ki konsèy mwen vle pote pou nou jodi a? Maladi ki rele kowonaviris la, se yon maladi ki trè rize, trè rize, trè rize, trè rize. Maladi estil toujou ap panike anpil moun, ap panike anpil kote, e moun stil toujou ap kontinye mouri, moun toujou ap enfekte, malgre moun yo itilize kachnen, moun yo itilize alkòl. Moun yo toujou ap mouri. Donk, dapre sa yo fè nou konnen ke genyen Ozetazini gen yon vaksen ki gentan sòti deja ki fè kwè ke yo kòmanse ap vaksinen moun yo. ministè de saloud, ministè de la sante, yo mande prezidan Joe Biden ansanm avèk Kamela Harris pou yo pran vaksen an an tanke moun ki pral chèf, ki pral dirije nasyon an, donk pou nasyon an kapab pran konsyans, pran plis konfyans pou yo menm tou pou yo vaksine tèt yo. Men nou menm. Sel bagay nap mande nou fè pridans moun pa achte vi de kote moun pa achte vi nan mache yo pa achte la sante nan mache donk fè pridans fè pridans fè pridans paske maladi a li telman la lontan. Anpil moun konn ta fè konnen ke oubyen bay yon presantiman ta fè konnen ke maladi a li anvi ale paske gen anpil ka ki te konn moute, yo te konn jwenn ka yo pli wo, via avèk de mwayen de prevansyon ke moun yo fè, yo jwenn ka yo yon ti jan, ka yo kòmanse ap diminye. Donk, yo te, anpil kote yo te leve kwalentena yo, donk moun yo, kisa yo fè, se toujou al nan mache, Al nan plaj, paske nou konnen li nan moman chalè kounya. Moun yo al nan plaj. E pi, pandan moun yo al nan plaj, moun yo toujou tou ale, moun yo al nan plaj, e pi moun yo ale toujou fè ti pwogram yo, ti fèt yo. Sa vin sa vin fè ke e moun yo toujou ap enfekte, moun yo toujou ap enfekte, toujou ap enfekte. Mezanmi, pa bliye pou nou fè pridans paske nou pa ap jwenn yon moun ki renmen nou plis ke tèt nou. Donk se nou k pou renmen tèt nou dabò. Donk gen yon ekriven ki di, Connais toi toi-même. Sa vle di si l di Connais toi toi-même. Donk, pa gen moun k ap vin konnen tèt nou pou nou. Si nou menm, nou pa konn ki tèt nou, nou pa konn sa n ka fè, nou pa konn ki mezi de pridans pou nou fè, se nou k pou pwoteje tèt nou avan lòt moun pwoteje nou. Donk, ilè vrè ke yo ka ban nou, yo ka di nou ki, e, e, yon bèl ti flè, yon bèl ti flè. Se de bèl ti fen ki gen la hein. Pandan pandan pandan pandan map fè ti video a pou nou la, m pwofite ap montre nou bèl ti flè. Yon seri de bèl ti flè. Da. E pou nou eseye fè pridans, fè anpil pridans, anpil pridans yon fason ke pou nou pa atrape maladi a. Donk lè nou al lopital, donk yo bay blan plis valè ke nou, nou konn sa deja, nou se nwa, nou se ayisyen, e nèg nwè ti zòrèy, e moun ki pli imilye nan mond lan, nasyon pa nou an, donk yo fè konnen ke se nou menm ki pi mizerab, e men yo bliye tou si nou entelijan anpil. E se konsa bagay yo ye. Donk nou fè anpil pridans, anpil pridans, anpil pridans pou nou. Pa atrape maladi a. Donk toujou gen ti parasetamòl ou lakay ou. Toujou achte ti parasetamòl ou gen lakay ou pou bwè si tout fwa ke ou ta santi yon tèt fè mal, si tout fwa ke ou ta santi yon ti tous. Toujou pran ti parasetamòl ou, nou konn ti remèd fèy yo deja, ti siwo myèl, ou konprann, avèk sitwon, dlo cho. Donk pa janm sispann netwaye gòj nou avèk bagay sa. Pase nou pa konnen, anpil fwa nou sòti nan travay, fòk nou al chache lavi. Konprann? Fòk nou al chache lavi, nou gen madanm, pitit ki ap tann nou lakay la, nou genyen fanmi pou nou pran swen, pou nou ede. Donk nou konnen moman yo vrèman parèt difisil pou nou. Donk, meyè choz a fè, se pran swen de tèt ou, konprann? E pwoteje tèt ou pou kapab ede. Ou kapab gen lasante. Depi ou gen lasante, donk ou kapab fè tout bagay. Ou kapab fè tout bagay. Donk, youn nan bagay ke m vle pale avèk nou ki enpòtan tou, se konsènan sa ki ap pase nan peyi nou. Donk, nou wè ke Ayiti. nou mèt di se ki nan yon pant ki fin efondre. Konprann? Lè nou di ki fin efondre, ki vreman, sa, sa vreman grav, sa vreman trajik, e, sa kap pase an Ayiti a la vreman trajik, donk, e, nou pa konn ki sa nou dwe fè, nou pa konn sa nou dwe di ankò, lè vre ke nou. Anpil moun ap pale atravè rezo sosyo yo, donk moun yo ap fè manifestasyon kote ke pitit pèp la stil toujou ap kontinye mouri, moun yo ap mouri, moun yo ap kidnape moun yo, e bagay la vreman konplike. Donk pa bliye avan yè yo sot jwenn yon kagezon zam ki ap debake nan youn nan pò.

e fonksyone konsa avèk yon nasyon. Ann imajine ou ap viv nan yon peyi kote ke nou genyen yon jenès ki fin kowonpi, ki deprave, ki pa gen travay, chomaj, tout pwoblèm nan kò nou. Tout kalite pwoblèm nan kò nou. Ou konprann? Donk, lè tout pwoblèm sa yo nan kò nou, donk nou vin genyen yon ensekirite ki vrèman acheval sou pèp la. ensekirite a, yo arete, m sot ap tande maten an, yon jèn demwazèl ki di ke li gen 13 an. Eske 13 oubyen 15 an? M ap kwè ke li di li te gen. Yo kidnape li, 15 vakabon sanzave pase sou li, vyole l antanke yon. Timoun 15 an oubyen 13 an. Nan yon peyi serye kote ke moun ap reflechi antan ke moun, kote ke leta asime responsablite yo, kote ke leta asime responsablite yo, kote ke gen prezans de leta anndan yon peyi, Èske l nesesè? Oubyen èske l lojik? Èske l nòmal? Pou anndan yon peyi kote ke gen leta, gen lapolis, gen lame, m tande fòs de lòd ki anndan peyi a. Donk chak jou, chak jou, chak jou kidnapin, abi seksyèl ap fèt sou pitit pèp la, sou nasyon an. Prezidan an, kisa prezidan an dwe fè pou l frennen bagay sa yo? Opozisyon an, ki mo pa w nan sa k ap pase a? Eske nou youn pa konpliks oubyen nou youn pa gen tò? ni pouvwa an plas la, ni opozisyon. Kote ti moun 15, 14 an, jwenn kòb pou yo pral achte zam kap koute. 15 a 40 mil dola ameriken. E moun yo jwenn kòb sa a? Pou yo jwenn minisyon pou yo met ladan. Sa vle di ke yo genyen yon gwoup moun ki gen lajan nan men yo. Sa a se nèg ki gen kòb nan men yo ki ap fè travay sa a. E pa ti malere. Konprann? E pa ti malere menn. Sa vle di ke. moun ki ap fè kidnapin yo, yo gen de moun k ap manipile yo. K ap manipile yo, ki, ki, ki, yo gen pou yon gwoup moun y ap travay an kèlke pa. Mezanmi, leta peyi m, nasyon an bezwen rale yon souf. Pa konn ki sa nou pral fè. Donk se nou menm ki leta, se nou menm ki genyen Monopòl la nan men nou, se nou menm ki gen pouvwa a nan men nou. Ilè vwè ke prezidan Jovenel Moïse li fè yon bèl kout kreyon, fè yon bèl kout kreyon kote ke li vini avèk yon batiman, kote ke andan peyi a li prevwa bay, bay kouran 24 sou 24. Donk, si, si tout fwa ke andan peyi a, ta gen kouran 24 sou 24, se ap yon premye pa, se ap a felisite. Men ki lòt bagay tou ke ou dwe fè, paske moun nan ka jwenn, menm, menm la bib le di, mye vo ke ou manje yon pen chèch, a yon gode dlo men ou dòmi an pè. Konprann? Ou dòmi an pè. Men nasyon an, yo pa ap viv an pè, paske yo pa ka al lekòl, yo pa ka pran lari a pou yal chache lavi. Konprann? Tout sòt de pwoblèm, ensekirite, yo gen dwa pran lari a yo pa retounen. Ou pa konn kote yon grenn bal ap sòti, yon grenn bal mawon ap sòti. Ou sa w tande a la, ou tande moun sa a mouri. Moun sa a ale nan peyi san chapo. Konprann? E pi, moun nan gen dwa sot nan lari a la, swa l ap sot lekòl, oubyen l ap sot legliz. oubyen l ap sot ka yon ti zanmi l, oubyen l pral achte yon bagay, sa w tande a la, machin kanpe, yo foure chachèt nwa a nan tèt moun nan, yo rale zam sou li, yo kidnape l. Men kilè n ap reflechi antanke moun, antanke imen, konprann, kilè n ap reflechi antanke imen pou nou sispann avèk koze kidnapin sa anndan peyi a? Gen anpil moun ki ap viv andeyò peyi a ki ta renmen retounen al wè fanmi yo. Gen nan yo ki gen manman yo anba, ki gen papa yo anba, ki gen frè yo anba, ki gen sè yo anba. Yo ta renmen tounen, anpwen, yo ta renmen tounen ale al wè moun yo. Men ki mwayen, kòman y ap tounen? Konprann? Kòman moun yo ap tounen? Ann ale, kòman moun yo ap tounen? Èske yon moun ka kite Etazini, moun nan ka kite Kanada, li ka kite Lafrans, li ka kite Repiblik Dominikèn, li ka kite Chili, li ka kite Brezil, epi tou ou tande li al wè fanmi l, menm lè li pa al rete nèt wi. Lal wè fanmil. Sa w tande a pandan liv anba ou tande l pa tounen. Si pa gon, pral di nou pawòl. Touris anndan yon peyi se youn nan bagay ki bay plis kòb anndan peyi a. Ki pèmèt lajan rantre lè touris. Lè w gon peyi kote ke, lè w gon peyi kote ke touris ap antre. Konprann? Otèl ou ap fè kòb. Konprann? Plaj ou yo ap fè kòb. Epi tou pwodui ou gen anndan peyi a tou y ap vann y ap fè kòb tou menn. Y ap fè kòb menn. Peyi a fèmen. Peyi a fèmen. Peyi a pa ka espire. Konprann? Nasyon an. Konprann? ap viv yon fason kritik kote ke fatra sant bagay ou pa ka pase kwabosal mwen konn ap gade yon seri de video yap voye ban mwen kote ke e kwabosal pòtay leogàn kote prezidan ap pase chak jou premye minis ap pase chak jou depite senatè lajan yo milyonè yo ap pase chak jou Pa gen moun ki di, men ti zòn sa, ki lè n ap fon bagay a ladan l, ki aranjman y ap fè. Pa gen moun ki di anyen menn. Anyen moun yo pa di, anyen moun yo pa di. E kòm si se ryen netè, yo pa gen, sa pa konsène yo oubyen sa pa fwase yo. You know. Kòm si moun yo, moun yo m pa konprann menn. M pa konprann. Antouka, li lè, li tan pou nou sispann manipile pèp la, pou nou sispann manipile jenès la. Ou è lavni di peyi. Nan 5, 10 an ankò, nan 15, 20 an, 25 an, 30 an, Jovenel Moïse ou prale, ou pa la pou toutan, ou pa la etènèl. Mateli ou prale, ou pa la etènèl. Don Kato ou prale, ou pa la etènèl. Ou pran privè, Aristide. You know, tout nèg sa yo, e, e, yo prale, yo prale a etènèl. E ban m di nou pawòl. Nan dizan, nan kenzan, nan ventan, kilès ki pral ranplase nou si jenès la pa gen yon edikasyon, si pa gen lekòl? Paske, vi avèk manifestasyon chak jou sa. Ou leve w, manifestasyon se li menm ki kafe, se li menm ki te, se li menm ki pen, se li menm ki dejene, se li menm ki soupe, se li menm ki repa. Èske ou konprann? Se manifestasyon tout jounen ou tande lekòl bloke, tout jounen ou tande moun pa ka pran lari paske manifes... e, e, e, gang pran peyi a, se gang k ap dirije, pa gon leta ki pou fè anyen, ki pou di anyen, you know, donk e. Bon yo paka ale konsa. Sa vle di si jenès la rete lakay yo yo kowonpi kounya la se zam nou anseye yo pou yo kenbe. Se achte kagezon zam nan lòt peyi vini avèk yo pa batiman antre nan geto di ou menm piti gade kenbe sa nan men w. Ou menm piti kenbe gade kenbe sa nan men w defann tèt ou avè l. Konprann? Depi w bay nèg la zam nan men l li vin chimè, nou peyi grangou, nou peyi mizè depi nèg la kenbe zam nan men l li vin chimè. Konprann? A chak fwa ke yo arete yon bandi, moun ki fèl bandi a yo ta dwe aretel anvan tou ou byen yo ta dwe aretel, minotel tou poul al peye pèn ni. Pase timoun nan pa annik rete konsa li bandi. Gen yon moun ki antrenel, gen yon moun ki bal yon zam. Kote nèg la jwenn zam nan? Kote nèg la jwenn zam nan pou dim konsa ke nèg la, nèg la paka manje pou tèt pal pandan setan li gen zam. Lap achte minisyon met ladann. Nèg la kòb zam nan vann wi, li pa konn nan konbyen ane pou l ta travay pou l posede kòb sa. Èske ou konprann? An nou imajine nou ware ou minote yon moun ki pa ka manje yon diri blan, ou kidnape yon moun ki pa ka manje yon diri blan, ou mande l 800 mil dola. Kòman? Ou mande l 800 mil dola pandan se tan l pa ka manje yon diri blan. Ou mande l 200 mil dola. E pa goud non, an ameriken. Pandan se tan l pa ka manje yon diri blan. Sa te fè tris, lè m t ap tande lepè a t ap kriye, l ap di dam nan e zan, e la l ye mezanmi, men kote dam nan ap viv, men kote l ap viv, men kote l ap viv, li pa ka manje. Lepè a di l pa ka manje. De fwa dam nan rete la grangou se nou menm la antre vwazinay lè nou koute yon gode diri nou youn nou manje l antre lòt nou youn konprann mizè lòt. Yo kidnape l, yo mande l 800 mil dola. Èske w konprann, èske w konprann yon peyi kote ke moun ap viv? Kote pansan, kote tèt pansan peyi a, kot moun kap panse pou peyi a. Mateli di yon mo menn, di yon mo, di yon mo. Nou konnen vwa w trè ekoute, jiska mèt nan fanatik ou yo, la anvan yo poste yon foto sou Facebook, piga moun pale mal de ou, piga e, e, e, piga e, e, kelke swa moun yo mèt anfas ou, l pa ka fè plis, e, e, e, e, jou pase w. Nou konnen prezans ou. Pawòl ou li vo anpil bagay. Paske pawòl gen anpil pwisans. Pawòl se pouvwa. Men di yon mo men. Di yon mo nan sa kap pase a. Paske nou tout nou konsène ou se ayisyen. Ou se ex prezidan peyi a. An pran demen si Dye vle ou ka gen. E e e nan tèt ou mpa konnen. Pou retounen nan pwal nan eleksyon. Men sa kap pase an dan peyi a la. Li lè pou nou di yon mo. An pran. Anou nèg mte gade ou a. Mèsi.

Respè map vin sou. An efè zanmim yo e konsa bagay la ye donk m renmen nou anpil nou tout se ayisyen nou ye donk ayisyen konsekan ayisyen konsekan ayisyen ki renmen peyi l lè lè gon manm kap kriye se nou tout kap kriye lè gon manm kap rejwi tou se nou tout kap rejwi si ayiti repare. Si Ayiti moun ka vwayaje ladann nenpòt ki lè, moun nan vwayaje, anprann san oken pwoblèm, jenès la ka mache, yo ka al lekòl, yo ka manje, yo ka etidye, yo ka travay. Donk, se tout a felisite, se yon jwa l ye. Donk, nou pa konnen ki valè amètim non nou mete nan kè chak grenn Ayisyen. Anprann? Nou pa konnen ki valè amètim nou mete nan kè chak grenn ayisyen ki ap viv kit anndan peyi a, kit andeyò peyi a, you know. Anpil amètim, anpil soufrans, anpil traka, anpil tèt chaje. Ou wè sa m di w la la? Sa vle di ke. yo bezwen yon soulajman. Yo bezwen yon soulajman. Men, il est important a nou menm tou. Nou menm, nou menm, nou menm e bandi a ou byen e, e, e, e, nou menm bandi a, nèg ki a zam nan men nou. Nèg ki a zam nan men nou yo. Donk, e, pa kite moun ap manipile nou. Pa kite moun ap manipile nou, moun ap maltrete nou. Le fè ke moun nan ban nou yon zam, li ban nou mil goud. Donk pou nou ap egzèse l sou pwòp frè nou, sou pwòp sè nou. Ou konprann? Lè w ap pran Evelyne Sincère, mennaj li, pwòp mennaj li kidnape l, pwòp mennaj li touye l. Èske nou wè sa jis? Ou konprann? Men m mande èske nou pa gen kè imen, menn? Konprann? Jis mwen ap fon ti pale avèk nou pase m pa nan goumen avèk nou. Men m ta renmen sansibilize konsyans nou. An nou eseye wè antanke ayisyen, antanke imen, e antanke imen, moun k ap viv, moun k ap reflechi, nou se jenès nasyon an. Donk menm lè yon nèg ban nou zam pou nou al kraze moun nan lari a, paske moun ki nan lari yo, yo pa yo k lakoz menn, yo pa yo k lakoz. Admeton ke, admeton ke yon advèsè ta di bon e map, map, map, map, map met twoub la anndan peyi a pou m kapab e, e, e fè, fè, fè prezidan an peye bouch li. Ou byen pou m kreye pwoblèm bay prezidan an. Men lò ou kidnape yon moun ou touye l, e moun nan ki pèdi vi l avèk fanmi l ki pèdi. Prezidan an gen lajan nan men l, li gen pouvwa nan men l. Donk apre manda l la, l gen dwa di bon m pa p viv Ayiti ankò, m chwazi al viv Etazini, m chwazi al viv Kanada, m chwazi al viv Lafrans, m al viv nan yon peyi ki gen sekirite, m pral viv nan yon peyi kote ke moun respekte dwa moun, m pral viv nan yon peyi kote ke... moun konprann moun kòm moun, moun wè moun antanke moun, moun wè bèt antanke bèt, moun wè kay antanke kay, moun wè telefòn antanke telefòn, moun wè machin antanke machin, moun ka kategorize chak bagay nan limit yo. Prezidan an gen dwa di, bon mwen menm apre manda m nan m pral viv konsa. Konprann? M pral viv konsa. Apa gen yon prezidan yo te bay koudeta Ayiti, li di li menm pou jis li mouri. Li pap tounen nan peyi sa ankò, li pran tout sa l te gen, tout byen l, tout richès li, li ale Repiblik Dominikèn, li bati fòtin li, li fè tout vil la, li pa janm tounen ankò. Eben nou menm ki jenès la, nou menm ki yo bay zam nan men nou, ki ap fè aksyon sa yo. Konprann? Fòk nou panse, an nou panse. Konprann? Menm lè ke anpil nan nou pa gon yon haute étude, nou, paske peyi a pa ofri nou sa. Menm anpil nan nou se lari a e ladan nou fè etid nou nan chaje machin nan ou wè sa m di w la la nan fè levèl lari a menm lè se ladan nou fè etid nou men an nou pran konsyans an nou pran konsyans pou nou di bon nou se ayisyen E nou se ayisyen e nou vle peyi a pase gen gen des envestisè konprann gen des vesti envestisè ki ap viv nan lòt peyi ki ta renmen antre ayiti ki ta di bon banm al envesti banm al konstwi yon ofelina banm al konstwi yon magazen banm al konstwi yon yon seri de bèl otèl kote ke touris ka vini banm al konstwi yon sipè men l kado pou m al konstwi yon lide l pou m al konstwi yon yon ou konprann men gen anpil ayisyen ki gen gwo bout kòb nan men yo k ap viv andeyò peyi a ki ta renmen al envesti ou konprann gen ameriken tou ki ta renmen al envesti gen kanadyen ki ta renmen al envesti gen nèg k ap viv an swis ki gen anpil gwo bout lajan nan men yo ki ta renmen al envesti gen nèg k ap viv lafrans nan tout kwen peyi a ki ta renmen al envesti an ayiti Paske Ayiti son bèl ti peyi, li yon ti peyi chalè, yon peyi twopikal kote ke ki gen bèl lanmè. Ou wè sa m di w la la, moun sa yo ta renmen al envesti, kreye travay, kreye anplwa bay jenès la, bay chak grenn moun ki anndan peyi a. Men pou yo fè l, pou yo fè l, fòk gen sekirite dabò. M pa konn si w konprann. Pou yo fè l, fòk gen sekirite. Pou yo fè l, fòk yo konnen deplase nan yon peyi, ale nan lòt peyi. kòman lòt peyi sa ap konsevwa sekirite yo, kòman l ap pran sa an chaj. Mètenan, si ou se prezidan yon peyi, si w ap dirije yon peyi, fòk gen de bagay enòm ki dwe an plas. Konprann? Pou nou mete an baz, si nou di n ap fè peyi, fòk nou fè bagay sa yo. Pou nou di, bon, sekirite an nan yon peyi li primòdyal. Konprann? Li primòdyal, sekirite an nan yon peyi. An nou pran, an nou pran, an nou pran egzanp, an nou pran pa egzanp, nan epòk Chili te ouvè pòt li moun ta antre Chili, moun ki Brezil. Gen vòl ki sot Ayiti moun yo ap rive isi a minui, a onzè di swa, a inè di maten, a dezè di maten. Lè sa a ou menm ou kite lakay ou al chache moun nan èpòt pou ap mennen moun sa ale. Inè di maten, dezè di maten, ou nan yon lari. M pa konn si w konprann. Inè di maten, dezè di maten ou nan yon lari ou pa gon moun ki poze w yon kesyon. Ou pa gen moun ki poze w kesyon. Ou nan wout ou, tout moun nan wout yo. E souple ou jwenn lòt moun nan lari a wi. E pa ou sèlman non ki nan lari a nan inè dimaten, dezè dimaten, twazè dimaten, minwi. Ou nan lari w ap mache, w al regle tout afè w, moun ap sot travay nan tout lè sa yo. Ou moute machin, gen machin ou moute machin. Oubyen ou pran taksi, ou al lakay ou. Pa gon moun ki poze w kesyon ki di w monchè kote w prale? Èske w konprann? Sekirite anndan yon peyi li jwe yon wòl trè trè enpòtan, li bay peyi a anpil valè. Lè sa touris ka antre, lè touris ap antre anndan yon peyi ou fè kòb. Peyi a fè kòb men. Lè touris ap antre anndan yon peyi. Ou wè sa m di w la la? Dayè. Sektè touris la son devlopman li ye tou anndan peyi a. Pandan gen de touris k ap antre, k ap di, a m tande Ayiti gen bèl plaj. Pase ki sa? Nèg ki gen kòb yo, lè y ap viv nan peyi pa egzanp Kanada, Etazini, Lafrans, Chili, konprann, Larisi. Peyi sa yo se peyi k fè anpil fredi, ki frèt anpil. Lè moman fredi, kisa w konnen? Nèg ki gen kòb yo, yo kite peyi a, y ale pase si mwa, y al pase si mwa nan lòt peyi, kote ke ki, nan lòt peyi twopikal. An nou imajine ou byen Ayiti ta yon peyi kote ki gen sekirite, Gen fredi Kanada. Yon seri de milyonè di bon, m pral fè 6 mwa, m pral fè 7 mwa Ayiti pou m, pou m, pou m egzante fredi a. Lè l rive anba a, ou konn sa l pral fè? Li pral mache. L ap vizite, l ap vizite, vizite bèl plaj yo. L ap vizite zòn li wè ke, ki ka gen, l ap vizite zòn li wè ke, ki ka gen bèl biznis epitou ki sa l fè? L ale, l al envesti. Lè la l'investi anba a, pou kiyès li bon? Li bon pou mwen, li bon pou pitit ou, li bon pou pitit malere a, li bon pou nasyon an, li bon pou tout grenn moun kap viv nan peyi a. Anpwen? An nou pran desten nou an men, an nou leve kanpe sou pye nou, mezanmi bay peyi yon chans pou sekirite renye nan peyi a. M renmen nou anpil, se zanmi nou. Donk, m fè yon gran bout pale ansanm avèk nou jodi a. M fè yon gran bout pale ansanm avèk nou. M pral antre lakay mwen la. M te bò lari a la, m t ap pran yon ti lè paske li vrèman cho. Donk, m pral antre lakay mwen. Pa bliye mezanmi m di nou pataje, kòmante, like. Epi, respè pou nou. M renmen nou anpil. A la proksima.